Pandan zam rale sou mwen, avèk menas, polisye a di li ka fizye m. Gen avoka ki resevwa 22 katouch deja, gen mèt atis ki te sekretè bawo de Fòlibète ki viktim, mwen menm kòm avokad bawo de Wanament, mwen viktim e m ap pouswiv jiskobou. Lavi m nan men polisye Jinyò nan men komisarya de Wanament. Mèsi.

Egzakteman nou wè ke yo pandan li te nan chanm kabinè a yo vini avèk li egzakteman nan pozisyon kote pou yo kapab pale avèk li a jiska mettenan m pa konnen kisa bagay la ye m pa konnen ki desizyon kap pran ke pou nou kapab jiske la m te pote manje pou li epi yo di mwen ke manje mwen pote pou li a se avèk 3 zè. Men eske pa gen pa gen avoka sou dosye a?
Non, kòm pa gen anyen di. Chèf, nou pa ka kanpe devan pou fòk. Se la Haut Commissariat ye sèl. Nou pa ka kanpe devan komisarya nap fè pwen de près san pa gen kenn moun ki konnen. Si se jounalis nou ye nap ka konprann sa, la isi a se yon komisarya, lè nap vin fè yon pwen de près la nou konn mande.

vin defann li kòm lalwa ban m dwa pou m defann nenpòt reki, nenpòt pati, san ke m pa p rantre nan fon. Jij la di m, piske lòt pati a gen avoka, fò viktim nan ta gen avoka. Mwen di majistra a pa gen pwoblèm, e ki lè ou deside tande afè a piske lòt pati a, ki lè lòt avoka yo ap vini? Se le moman ke pati a, papa youn nan viktim yo, ki se yon polisye, yo rele Jinyò. Li devlope yon pawòl, li kòmanse entimide m, di m vin lakay li, m pa vin lakay li, m vin nan komisarya de Wanament pandan jij Beaumanoir Marcellus ta pral tande yon afè. Pa la swit li rale zam an wo m, li fè m dè menas, mwen mande jij de pè Renaud Pierre pou ensere. Nan primitif dodyans lan, gen sa yo rele ensidan dodyans. Gen lalwa bèy pouvwa pi tande m. E se le moman ke li pa fè l, yo mete m deyò nan komisarya. Pandan zam rale sou mwen avèk menas, polisye a di ka fiziye m. Gen avoka ki resevwa 22 katouch deja. Gen mèt atis ki te sekretè bawo t Fòlibète ki viktim, mwen menm kòm avokat bawo de Wanament, mwen viktim e m ap pouswiv jiskobou. Lavi m nan men polisye Junior nan men komisarya de Wanament. Mèsi. Se tou sa. Bon, paske m pa viktim nan pa gen dwa pou l pran avoka. Se osi senp ke sa. M pa jij, m jis avoka. Bon, se avan yè ou fè dosye a, se tande jij la ta pral fè pou li fè enstriksyon preliminè. Men pou le moman, li fè sa. E selon ou menm ki enterè polisye sa genyen? Bon, li se papa youn nan viktim yo. E li gen tout dwa l pou l di jij la avoka l pa la e m pa kont li. M di jij la Kòm avoka l pa la ki lè l ka tande. Osi senp ke sa. Kòman te kòmanse manyen dosye a je?
Non jose a kounye a m konstitiye pou li m ap avanse. E m ap defann li paske enstriksyon de la fè ki ta pral fèt. Lavi m nan men jinyò polisye jinyò. Lavi m li degene zam sou mwen anndan komisarya de Wanament. Mwen di tout fanmim, tout zanmim, kelkeswa sak rivem nan, mwen pare pou mouri, polisye Junior reskonsab.
Mwen te mande, yo metem deyo nan komisarya. Yo metem deyo, vim nan men yo.
Vala mèdam mesye, nap sou avèk nou sa se Odles ki konap kèdèk Bwa Kale, ki se pote manje Bwa Kale.
E nou te pote manje pou li. Aktyèlman la kounye a la nou te retounen pote manje pou li. Donk chèf yo di nou nou poko kapab rantre kounye a la. Espas la kapab pa remèt manje a. Gen yon delè pou remèt manje a a 3 zè. Egzakteman nou wè ke yo pandan li te nan chanm kabinè a yo vini avèk li egzakteman nan pozisyon kote pou yo kapab pale avèk la. Jiska metena m pa konnen kisa bagay la ye. M pa konnen ki desizyon kap pran ke pou nou kapab Jiske la m te pote manje pou li, epi yo di mwen ke manje mwen pote pou li a se avèk yon vwazen. Men, eske pa gen, pa gen yon avoka sou dosye a? Vin defann li, kòm lalwa ban m dwa pou m defann nenpòt reki, nenpòt pati, san ke m pap rantre nan fon. Jij la di m, piske lòt pati a gen avoka, fò viktim nan ta gen avoka. Mwen di majistra a, pa gen pwoblèm, e ki lè w deside tande afè a, piske lòt pati a, ki lè lòt avoka y ap vini? Se le moman ke. pati a, papa youn nan viktim yo, ki se yon polisye, yo rele Jinyò, li devlope yon pawòl, li kòmanse entimide m, di m vin lakay li, m pa vin lakay li, m vin nan komisarya de Wanament, pandan jij Bomanoir Marcellus ta pral tande yon afè. Palaswit, li rale zam anwo m, li fè m de menas, mwen mande jij de pè Reno Pyè, Pou ensere nan primitif dodyans lan, gen sa yo rele ensidan dodyans. Gen lalwa bèy pouvwa pi tande m. E se le moman ke li pa fè l, yo mete m deyò nan komisarya. Pandan zam rale sou mwen avèk menas, polisye a di ka fiziye m. Gen avoka ki resevwa 22 katouch deja, gen mèt atis ki te sekretè bawo Ti Fòlibète ki viktim, mwen menm kòm avokat bawo de Wanament, mwen viktim e m ap pouswiv jiskobou. Lavi m nan men polisye Junior nan men komisarya de Wanament. Mèsi. Se tou sa. Bon, paske m pa viktim nan pa gen dwa pou l pran avoka. Se osi senp ke sa. M pa jij, m jis avoka. Bon, se avan yè ou fè dosye a, se tande jij la ta pral fè pou li fè enstriksyon preliminè. Men pou le moman, li fè sa. E selon ou menm ki enterè polisye sa genyen? Bon, li se papa youn nan viktim yo. E li gen tout dwa l pou l di jij la avoka l pa la e m pa kont li. M di jij la Kòm avoka l pa la, ki lè l ka tande? Osi senp ke sa. Kòman te kòmanse manyen dosye a, Joseph? Non Jos, kounye a m konstitiye pou li, m ap avanse. E m ap defann li, paske. Enstriksyon de lafè ki ta pral fèt. Lavi m nan men Jinyò, polisye Jinyò. Lavi m, li degaine zam sou mwen anndan komisarya de Wanament. Mwen di tout fanmim, tout zanmim, kelkeswa sak rivem nan, mwen pare pou mouri, polisye Junior reskonsab. Mwen te mande, yo metem deyo nan komisarya. Yo metem deyo, vim nan men yo.